Tout moun mèsi paske ou konekte Allo Henri. Bon nap fon ti pase la nou nan zòn Beken e kafou Beken nan Miragwàn epi pandan nap pase nan zòn nan nou wè sa nap gade la epi mdi tèt mwen kèlke pa kòm nou pral dan le sid epi gon bann kote nou pral vizite dan le sid epi mdi banm fon ti gad sa epi lèm rive la mwen wè kalite plaza sa ki ap inogire jodi a menm jodi an ki se 12 out 2022 a. Gen yon bagay ki ekstrèmeman enteresan m di tèt mwen lè m wè l. Nou nan yon peyi kote ke anpil moun ap di ke nou pap vin envesti, nou, pe Ayiti pa bon. Lè m gad sa e m pale a pwopriyetè la, mon chè, misye di m li te Sendomeng, li, se Ayisyen l ye, dayè rejyon sa se rejyon l, men l di tèt li kèlke pa, m pa ka abandone lakay mwen. Epi misye vini, l vin enplante sa n ap gad la a. Pou mwen, se yon envestisman ki ekstraòdinè. Men tou, se yon kreyasyon danplwa. Paske lè m eseye gade pou m konprann ki sa, pa egzanp, sa ka pote pou kominote a, mizapa le kote sèvis, men se anplwa tou k ap kreye, se la kreyasyon danplwa. Paske m di misye, misye di m li gen 22 moun k ap travay la sèlman nan makèt lan, san konte kenkayri an, Adwoòl ak Bal la, e yon famasi ki prale, ki pral gen pou l enplante bò isi a. Sa n ap gad la, se nan Miragwàn ke l ye. ok se nan zòn nan e bèken ke l ye sa vle di ke tout moun kap fè wout sid lan toujou panse reflechi fon ti pase la se yon envestisman ki ekstraòdinè ke mwen m ankouraje menm jan ap ankouraje yon bann lòt moun tou ki gen pwojè pou rantre anndan peyi an k vin envesti ayiti pa gen dwa mouri nou klè nou di l e se pa sèlman pòtoprens ki ayiti gon bann rejyon anndan peyi an ke n ka vizite, ke n ka al envesti, ke n ka viv trankilman. E m ap raple nou ke nou nan Miragwàn. Nan Miragwàn vle di egzakteman sa l vle di a, depi kèlke tan, yn vil de stabilite, yn vil de pè, avèk byen sur nou konnen le commissaire du gouvernement, y a egalman la polis, men se chak grenn sitwayen nan departeman sa ki di tèt li nou pa ka kite departeman nou an vin kraze. Antouka, envestisman sa yo, n ankouraje yo e n ap envite tout moun. Fon ti vizit nan plaza sa a, ki inogire jodi a, le 12 out 2022, ki pou ban nou ide de kisa n ka fè, ki kalite peyi n ka genyen, si tout bon nou gen de volonte. Enjenyè Mackendy Dorly, se yon plezi pou n avèk ou. Monchè, nou de pasaj epi n ap gade yon bijou Se yon bagay ekstraòdinè ke m ap gad la. Piblik lan ap wè l tou pou moun yo kòmanse gade l. Se Sassou Resto, se yon plaza. Men mwen jèn gason, ti ju, ti moun tankou w, mwen menm si m ap ba ou, ou se yon nèg petèt ki fèt dan lèzane 80, menm 90. Mon chè, se yon plezi pou nou avèk ou. Kouman ou ye? Anfòm, anfòm, anfòm. N ap di ke n ap remèsye Bondye ki ba nou sante, ok, ki pèmèt nou ka travay menm si peyi a gen anpil kontrent e ke kontrent lavi an tou. Men nou la nap frape yo. Nap frape di di. Fon ti prezante n pou nou.
Kiyes ou ye? Ok.
Mwen se Dorly Mackenzie. M se yon jèn antreprenè. E avan tou m te konn travay nan biwo bagay sa yo. M di bon li sa pral gen 12 a 15 zan ke m deside fè Akon Gwoup. Nou trennen avè l. Nou dè wo e dè ba. Men nou travay pou patikilye, pou ONG. Nou fè etid, nou fè konstriksyon. E pi ki vin ba nou jodi a la nou fè bilding komèsyal lan. Men jan m di w l lan, se avèk anpil kouraj, ou konprann, paske m sonje premye fwa m ape plante la a, epi gon nèg ki mande m sa m ap fè nan labou a la. Ou konprann, m te di li ke labou sa ou wè la a, li gen pou l transfòme, paske Jezi te chanje lou an ven, tout bagay ka chanje nan mond n ap viv lan la a. E dayè, Bondye se yon kreyatè, si l gen posiblite pou l fè sa, nou menm se de ti kreyatè. Sa vle di ou se enjenyè de pwofesyon? M se enjenyè achitèk de pwofesyon. Ok. Sètadi, lè moun yo ap pale tou yo di le gran achitèk de linivè. Paske sa ki, sa ki, sa ki, ki primòdyal oubyen ki, ki, ki, ki parèt e, e bèl nan achitekti se ke ou transfòme yon espas vid, yon espas ki atreye, yon espas kote moun ka vini. Sètadi, ou nan le vid. Epi, aprè dezan, egzakteman la a gen 24 mwa, 8 jou, oke, men m toujou chak jou m ap konte l. E ke jodi a la nou kab fè entèvyou sa la ant mwen menm avèk ou. Ok se mwen menm sa m vize, m son jèn ki vize. M vize avè, se pa kòb m vize, se tout yon onè pou mwen kòm si pou m te fè yon, pou m pran yon espas epi pou jodi an mwens m ap achte anndan l, m ka al dòmi anndan l. Non se se vrèman yon bagay ekstraòdinè men di nou m konnen bagay la pa t fasil piske ou konnen akoz de sitiyasyon gè Pòtoprens e anpil materyo ke w ap genyen pou w itilize la se Pòtoprens y ap soti èske sa konn rive w dèfwa kòm jèn antreprenè e jèn pwofesyonèl enjenyè de pwofesyon èske sa konn rive w dekouraje w di monchè m anvi kite Monchè e m dekouraje wi men se pa vrèman sa ki fè m konn dekouraje m ka m ka antre parantèz m ka di sa ki fè m konn dekouraje men m gen e e mèt douvraj la sètadi. Kliyan m ap travay pou li an, ki se yon nèg ki trè fouge an tèm dapwovizyònman materyo, sètadi m pa plenyen pou materyo. Lè l konn pwoblèm sa pral prezante, li gen tan te gen yon lòt altènativ. Se sa k fè mwen menm, kòm mwen menm apwovizyònman materyo pa sou kont mwen, ki fè ke mwen menm se egzekisyon m ap fè, li menm whatever kote l ye an, li make sure ke tout materyo la sou plas. Mwen menm dèfwa m gen fanmi mwen, m gen yon ti fi, fò m al wè l Pòtoprens, sa konn rive m kite machin mwen bò isi an. Ok e ke mwen menm map eskalade taraz defwa machin paka monte lè lapli tonbe ou oblije pran yon moto tout sa se mizè li ye ou konprann men. Men sa tout sa yo pa janm mete w nan yon sitiyasyon de dekourajman pou di ke wap kite peyi a non? Non m paka kite peyi a paske sak vin pase jounen jodi an ou ka wèm fè sa m fè sa sou trading plaza m baw flyers mwen ou wè sa m ka prezante Ok m ka fè batiman an modern pou ou ok pou nenpòt kliyan men lè tout enjenyè achitèk fin kite peyi an men map prepare m paske nou pral gon ripti an tèm de pwofesyonèl menm jan nou genyen nan nivo medsin e plizyè lòt pwofesyon lè lè yo pral chèche ou byen lè peyi a pral kanpe l pran souf paske nou paka ret konsa lè peyi a pral kanpe l pran souf map map map nan premye ran map fè plis kòb paske m te la. A ki laj mwen kote m prale frè m? Se pa la m rete travay m. Men di mwen, lè w wè pa egzanp tout bòs sa yo, bòs chapant, bòs ferayè, bòs seramik, lè w wè tout chèn sa yo ki depann de ou, piske la n ap pale de Arcon Group, èske kèlke pa w pa di tèt ou monchè, sèt in benediksyon le fè ke w gen de moun Ki kan menm, yo dekoule kan menm. Jodi an si yo espere se paske nou egziste. Mon chè, li te vreman penib pou mwen paske e fòm di ke chantye sa te gen anpil kontrent an tèm de men dèv. E akoz de e pwoblèm ensekirite an, m te vin chanje men dèv gen anpil nèg Pòtoprens ki pa vle vin travay pou mwen. De se fèt, m vin pran nèg lokal e ke m ann a fè yon ekip moun kòm si m oblije se. Map ba yo fòmasyon, map train yo. Sa vle di ke chantye sa se te yon lekòl li te? Wi, map ba nèg yo fòmasyon, tout sa, ou konprann? Sa vle di m oblije ret dèyè do nèg lan la pou map modifye, pou map korije. Poukisa? Paske m pa konn abitid travay avè l, m oblije ret travay avè l e m oblije ret dèyè do l. Èske ou satisfè apre? Wi, m satisfè apre men m pèdi anpil tan apre. M pèdi anpil tan tou. Men kan menm jodi an nèg sa yo gen de bagay ke yo ka fè. Sa vle di ke yo te lekòl. Chè, e gen anpil nèg ki kontan, genyen ki pa kontan tou, genyen ki vrèman ki sèvim pèsekisyon, e pèsekisyon yo nan atoulè nivo, menm o nivo malefik, bon menm se pitit Bondye m ye, nou la toujou epi n inogire. Jisteman.
Mon chè, e mwayen de kontak pou moun, anpil moun kap koute w la ta renmen konnen kijan yo ka jwenn ak Kò Gwoup, ban nou trè rapidman, e ki kote nou ye dan Pòtoprens, oubyen ki kote nou ye par email yo ka kontakte nou e. Ok Arcon group nou nan 40 route du frère téléphone nou se 34 08 02 03 36 74 09 60 e non mwen se Dorly Mackenzie e nou gen lòt asosye domaj yo pa la men nou kòm m di w an se yon group nou ye e ke se pa sèl e achitekti nou fè nou fè nou travay o nivo lojistik nou elaji sendomeng nou gen achitek ki travay New York. Se yon gwoup nou ye. Alò, mwen pa mande m kote m etidye. Paske abityèlman, m te kwaze yon Dominiken ki te wè dizay la, epi l di, E isi w etidye? Sa te enève m. M di, Men non, se Ayiti m etidye. M etidye GOC. Se la a? Wi, GOC m etidye.
Lè l te Nazon, anvan l te kraze. Avan 12 janvye. Avan 12 janvye. Sipè, sipè.
Se la m etidye, m te lekòl Gilbert Albert tout sa. Mon cher ingénieur e fier de toi parce que sa pa rive souvan de jèn gason kap pouse konsa e si gon bagay extrèman entèresan ou di ou di ou paka ale paske se la ou genyen e sa pwouve sa parce que si ou petèt ou pat la ak yon gwoup pat la plizyè moun ki kan mèm te travay nan chantye an ki genyen de pwojè ki rive menm rezoud de pwoblèm ekonomik ki rive jwenn anplwa yo patap jwenn li antouka se kan mèm extrèman paske map di ou antre parantèz map di ke e fò gade obou de 2 zan. Pewòl m fè bò isi an, kòb Miragwàn konsome. Sa di, antreprenè a an li menm mete travay pou moun yo nan zòn nan. E ki gon jou dimanch, m ta ale epi gon bòs sou chantye a ki di enjenyè, fò vin lakay la wi, m ap monte de twa blòk wi. Epi li pot manje m mwen ap bay blag epi di enjenyè. Se ti kòb sa a wap sou chantye a ki fè moute blòk yo. Jounen jodi a misye kouvri kay li, misye fè fo plafon e mwen ki m te fin amenaje pou m fè plan pou li gratis, misye lakay li kounye a. Li di, Enjenyè kounye a m pa nan m pa nan plenyen non, timoun yo pa tande anyen kounye a.
Monchè enjenyè, mèsi, mèsi sa fè anpil plezi.
Du kouraj, kenbe fèm e a byento.
Mèsi a ou menm tou Guerrier Henri ok, one love.